Premye minis ayisyen an, Ariel Henry, sitwayen an pran angajman li aksepte pou li òganize eleksyon jeneral anndan peyi a pou pi ta 31 out 2025. Si n kwè kominote Karayib la ki. anonse sa oubyen ki revele sa bay laprès mèkredi 28 fevriye 2024 la nan moman dirijan karibeyen yo menm yo tap mete bout nan somè sa ki tap fèt Guyane. Genyen premye minis Bahamas la. N ap pale la de Philip Davis ki li menm deklare. Pou rive atenn objektif sa a ki se òganize eleksyon jeneral nan peyi a ann out 2025 lan swa le 31 out, ebyen 15 manm caricom yo, yo ta dwe. Konstitye on ekip devalyasyon k ap jwenn sipò Nasyonzini, Lèzetazini Damerik, Le Kanada ak OEA ki se Òganizasyon dè Zeta Ameriken, k ap rive nan peyi a pou kapab ede planifye seri eleksyon sa yo. E ekip sa n ap pale la a, l ap genyen pou l fè on rapò a kominote karibeyèn nan disi 31 mas k ap pwente la, toujou daprè Philippe Devis. Devis ale pi lwen madam mesye pou l fè konnen angajman elektoral Doktè Ariel Henry pran an, n ap site li se yon pa enpòtan nan bon direksyon an, k ap mennen n tou dwat vè sa yo rele restorasyon yon gouvèneman konstitisyonèl ak otorite dleta nan peyi Dayiti. Kominote Karayib la, selon David, oubyen selon Davis, padon, anvizaje pou envite yon ansanm Dayisyen, pa dè mwendr, dè aktè kle, pou patisipe nan yon chita pale pou gade kòman yo ka fè de rèv sa yon reyalite. Davis rapousuiv pou di, Caricom mande tout dirijan yo nan peyi Dayiti, pami yo gouvènman aktyèl la, ekip ki sou pouvwa, pou yo degaje yo kon mèt Janjak pou chita ansanm pou rive fè de konsesyon nesesè, pou yo ka jwenn antre yo yon rezolisyon a enpas politik peyi a twouve l jounen jodi a. Manm caricom yo deklare yo pase plis pase 25 è, pli di n journe, sou 3 jou y ap diskite de kriz ayisyèn nan avèk byen si yon ansanm de patenè entènasyonal pami yo Lèzetazini, Le Kanada, Lafrans, Le Wayòm Ini, Le Brezil e L'ONU ki yo menm lonje lamen bay dirijan oganizasyon caricom yo ki konpoze de 15 manb pou wè kòman yo ka ede Ayiti soti nan sa li ye jounen jodi a. Selon Davis, te genyen de diskisyon. San blòf, san ipokrizi, ki te trè pwofon sou sitiyasyon an nan peyi Dayiti, nou preyokipe anpil pa rapò ak jan sitiyasyon sekiritè la li menm lap deteryore dènye jou sa yo, nap site Philip Davis, Premye Minis Bahamas, sitiyasyon imanitè Ak sitiyasyon politik peyi a nan peyi Dayiti k ap vin pi mangonmen chak jou pi plis chak jou Bondye mete, avèk byen si reta ki genyen nan jwenn on solisyon a kriz pliridimansyonèl sa a, kriz politik sa a ki bloke si w vle, posibilite pou eleksyon lib ak ekitab òganize anndan peyi a. Kominote Karayib la ap tante, si w vle, fè nòmalite retounen nan peyi Dayiti. Depi avan menm asasina Prezidan Jovenel Moïse la, le 7 jiyè 2021, Yo raple ke prezidan an te fè fas a yon presyon san parèy bò kote kominote entènasyonal la pa rapò ak vyolans gang yo epi yon kriz politik ki te vin agrave avèk yon seri de eleksyon ki te dwe fèt malerezman ki pat janm rive fèt san n pa bliye volonte ansyen prezidan pou te modifye konstitisyon an. Ebyen aprè. Deklarasyon Ariel yo apre rankont yo fin òganize avèk Ariel yo apre antant yo fin gen avèk Ariel yo, Davis deklare gen yon sèten nonb de lòt etap ak de konsesyon majè ki ta dwe fèt pou kapab ede pwosesis politik la li menm avanse. Nou panse ke nou genyen yon solisyon ki vyab, se sa Philip Davis ajoute, men l soulinye ke solisyon vyab sa l ap nesesite, si w vle, patisipasyon tout fòs viv peyi a, prensipal aktè yo, prensipaux aktè yo, l ap nesesite patisipasyon dirijan politik yo, sektè prive a ak sektè relijye a. Jiska prezan, dirijan politik yo ak sosyete sivil la nan peyi Dayiti, yo montre yo enkapab pou kapab jwenn yon konsensis sou ki jan y ap mennen bak peyi a. Prèske 3 zan aprè asasina Jovenel Moïse, pa genyen on sèl dirijan, vrèman on sèl dirijan ki eli nan tèt peyi a, e sesi a kèlkeswa nivo a. Mwen genyen pi bon espwa ke fwa sa a, n ap rive jwenn solisyon an. Byennantandi, solisyon sa n ap pale a, Li nesesite anpil konsesyon bò kote tout pati yo, se sa dirijan Bahamas la li menm li deklare, pandan l ajoute tou ke Ariel Henry prè pou l fè kèlkezin nan konsesyon sa yo n ap pale la. Depi plizyè mwa, blòk rejyonal la, n ap pale de caricom, ap tante pwès yo kapab mete Ariel Henry ak dirijan politik yo ak sosyete sivil la chita ansanm nan lide pou jwenn yon akò ki ka pèmèt yo pataje pouvwa ansanm nan peyi sa ki karakterize pa enstabilite o nivo de la rejyon karibeyèn. Pi bonè nan mwa sa, te gen plizyè milye Ayisyen atravè peyi a ki tap egzije demisyon Ariel Henry pandan yo raple l ke l te pwomèt pou l te kite pouvwa le 7 fevriye 2024, yon pwomès yon pwomès padon ki te kondisyone si w vle a la teni deleksyon pou kapab remèt pouvwa a yon gouvèneman demokratik, yon gouvèneman ki lejitim. Ebyen pou kouwè l ye la a. Ariel Henry fon lòt pwomès ankò, on pwomès similè. Lèzetazini ak on pakèt lòt peyi, yo rekonèt ke sitiyasyon sekiritè la nan peyi Dayiti, li ta dwe amelyore anvan menm nou pale de eleksyon anndan peyi a. Malgre byen sur pwomès Kenya pou dirije yon misyon de sekirite ame nan peyi Dayiti, avèk de twoup kap soti nan plizyè peyi nan Karayib la ak sou kontinan Afriken an, deplwaman an, ebyen nap raple te bloke avèk yon desizyon d'justis de Nairobi selon ebyen desizyon sa si w vle deplwaman 1000 polisye Kenyan yo li enkonstitisyonèl. Alòske dirijan yo nan Karayib la tap mete bout nan somè yo tap òganize a, ebyen Ariel Henry li menm te deja pran wout pou ale Kenya sou envitasyon Prezidan William Ruto. Prezidan Guyanè a Irfaan Ali ki li menm te dirije reyinyon caricom lan, li deklare kestyon Ayiti a nan kad somè sa te pran yon pakèt tan Li te pran yo omwen 10 zè de diskisyon enfòmèl, anplis yo te pase plis de 15 zè de travay ap diskite de la kriz ayisyèn. Ali deklare, Nap pale de dirijan Guyanè a, blòk rejyonal la, caricom, li rete detèmine pou ede Ayiti soti nan enpas politik. li twouve l jounen jodi a e ede l jwenn lajan bò kote kominote entènasyonal la pou kapab finanse misyon soutyen sekirite a epi reponn a bezwen imanitè urjan li yo. Menm jan avèk Davis, premye minis Bahamas la, Ali Irfahan, ebyen, mande sosyete sivil la ak dirijan politik ayisyen yo pou yo fè depasman, mete ego yo de kote, e sa n ta kapab rele de konsesyon nesesè pou rive ebyen fè fas ak kriz peyi a li menm l ap konnen la. Tout moun p ap janm rive genyen tout sa yo vle, men Ayiti li menm dwe genyen sa l bezwen an, se sa prezidan guyane a li menm li deklare. S on sitiyasyon ki difisil pou Ayiti, yon sitiyasyon ki konplèks pou rejyon an, se sa ale li menm li ajoute pandan l fè konnen Ayiti se yon priyorite. e y ap abòde kesyon Ayiti a nan yon pèspektiv rejyonal. La a m t ap eseye tradui pou zanmi oditè yo yon atik ki parèt nan kolòn jounal ameriken Miami Herald ki siyen pa Jacqueline Charles ki t ap pale otou de angajman sa a Ke Doktè Ariel Henry li menm li pran devan dirijan karibeyen yo, devan dirijan caricom yo. E nan atik sa, a plizyè repriz nou wè Mi Amirald reprann si w vle lè deklarasyon de 2 dirijan nan rejyon an. Dabò se premye minis Bahamas la Philip Davis e answit Irfaan Ali ki li menm se prezidan Guyane. Ariel Henry. li pran angajman devan caricom, devan dirijan karibeyen yo pou li òganize eleksyon au plus tard le 31 août 2025. M pa konnen si sa k di yo, m pa konnen si angajman sa a, si pwomès de plus sa a li etone peyi a,

E dan le ka kontrè, si l pa rive òganize eleksyon, l ap kite pouvwa a. Se sa k t ap etone nou. Men, di l ap òganize eleksyon o pli ta le 31 out 2025, pou nouzòt, se te dan lòd dè choz posib avèk veleyite ke pouvwa sa li menm li fè montre. Mwen menm pèsonèlman m te atann ke Doktè Ariel Henry te di bagay oubyen ta pral di bagay òganize eleksyon anndan peyi sa pa nan ajenda l okontrè li la pou le tan e letènite li la ajamè m panse se sa l ta pral di wi bon kanmenm li fon ti efò l anonse dat 31 out 2025 wi jiska 31 out donk son Ariel Henry k ap remèt pouvwa a an 2026 26 senkan yon manda prezidansyèl. Ariel Henry di mesye karayib yo yo mèt tèt frèt lap remèt pouvwa nan peyi a an fevriye 2026. Lèl fin fè mandal.
Lap fon manda 5 an. M te toujou di sa. Kesyon peyi Kesyon kriz, kesyon ensekirite, kesyon lavi chè, chomaj, grangou, kesyon moun k ap pati pa bann pa pakèt kite peyi a, kesyon bandi k ap pouse tankou djodjo sou tout teritwa, kesyon moun k ap mouri chak jou Bondye mete, pa t janm priyorite gouvèneman sa a. Kèlkeswa moun ki nan gouvèneman an, Kèlkeswa moun ki pwòch gouvèneman an, kèlkeswa moun ki se alye gouvèneman yo gon sèl refren yo chante, Kòman yo kapab rete sou pouvwa le pli lontan ke posib? Kòman yo kapab fè pou kontinye konsolide pouvwa yo? Kòman yo kapab fè pou akapare pouvwa le pli lontan ke posib? Vwala poukwa a chak fwa Nou wè Doktè Ariel Henry pale li di w sèt ane se va èt yn ane elektoral, m toujou di sa ni an prive, m toujou di sa ni nan espas sa, se blag pou fè timoun dòmi paske ekip sa pa vle eleksyon òganize vre sinon yo pa vle eleksyon òganize o pli vit se sak fè tout sa yo ka fè tout sa yo ka di. tout sa yo ka pran kòm inisyativ pou fè tan pase pou yo kapab rete sou pouvwa a le plis ke posib, yo pap ezite yon segond. Lè Doktè Ariel Henry pale. pandan fen ane 2023. Li di w konsa ke ane 2024 la, se pral yon ane kote Ayiti pral ralon souf, kote Ayiti pral sou wout sesi, sou wout sela, kote yo menm o nivo di gouvèneman, yo pral pran de dispozisyon pou fè ebyen refòm konstitisyonèl, pou fè eleksyon, pou pèmèt gen de moun ki soti nan eleksyon ki pran bak peyi a. M se yonn nan rare moun ki te petèt. Gen kouraj ki vin la ki di sa se zafè nou si nou pran Ariel Henry oserye. Yo konnen pètinanman yo pa vle eleksyon òganize. Si byen ke chak fwa yo pale yo di w yon grenn bagay. Tout sa yo genyen kòm veleyite, tout sa yo genyen kòm volonte pou inisyon ansanm de chantiy anndan peyi a, li kondisyone a yon grenn bagay. Se vini fòs miltinasyonal de soutyen a lasekirite a. wap wè gen de moun ki nan pouvwa kap pran la pawòl, gen de moun ki nan pouvwa kap tweet, yo gen yon grenn bagay yo di w, yo rete atache a nesesite si w vle pou gen yon fòs miltinasyonal ki vini nan peyi a. Daprè nou menm, ou panse se pou rezoud pwoblèm ensekirite vre? Daprè ou menm Adyani Oxy Mab St Fleur, ou panse se paske yo preyokipe pa la sitiyasyon sekiritè di peyi vre? Daprè ou menm ou panse se paske yo sansib a moun ki kontinye ap viktim chak jou Bondye mete yo vre ki fè yo mande pou fas avini a? Se pa vre monchè. Se paske fòs la, dans les deux cas, p ap itil yo. Ke l vini rapid. Lap itil yo, ke l pa vini rapid lap itil yo, je vais devoir m'expliquer. Ti fwa sa vini yo plus vite, donk sa ap ba yo posibilite pou yo pran san yo, pran tan yo, pou mete yon ti kalm aparan nan peyi a. Donk lè sa moun pap gen foli fè manifestasyon, foli anmède yo, yap jwenn yon posibilite tou, yap jwenn yon fenèt pou yo negosye avèk gang yo, mande pou yo rete nan zòn de konfò yo, evite wout nasyonal yo, evite pran lari. Poze epi yo monte yo fon eleksyon jan yo vle l la, jan yo swete l la, selon lè dezi, selon lè kapris de entènasyonal la avèk ekip an plas la. Sa se premye gad figi a. Dezyèm gad figi a, si blan oubyen si kominote entènasyonal la. kontinye ap fè traktasyon, ap fè dilatwa otou de vini fòs la, donk tan ap pase. Ebyen depi tan pase Guerrier Dieu seul ou dakò ke plis tan pase se plis Ariel Henry ap rete nan tèt peyi a, se plis pouvwa sa ap dirije peyi a. Donk ki vin fè kisa? Ki vin fè ke. Nou kapab dedwi kil san fout pa mal de tout sa ou wè nap dekri la kòm tablo tris de Ayiti chak jou. Moun ki nan videyo wè bandi ap maltrete, ap bat, moun kap mouri, moun kap kouri kite lakay yo chak jou akòz anvayi, Akòz bandi k ap anvayi yo. Akòz nèg ak zam ki deside fè envazyon la nan zòn sa yo. Se pa menm le kadè de sousi gouvènman sa non. Si byen ke tout sa w tande k ap pase yo la, gouvènman plis alèz pou l di w konsa ke. Le premye minis absente nan peyi a, li ale Guyane, lal nan somè, lal diskite, premye minis lan pral genyen pou l ale Kenya, men pas une fwa ou tande yo di w gouvènman preokupe par tèl sitiyasyon kap devlope au nivo de Kafoufèy. Pas une fwa ou tande yo di ke gouvènman e preokupe par sa kap pase au nivo de Mariani. Pas une fwa ou tande ke yo di w gouvènman an preokupe par asasina tèl moun, tèl moun, tèl moun, oubyen kantite tèl moun. O nivo de tèl zòn, pas yn fwa w pa tande gouvènman di w, se avèk tristès, avèk lapenn yo wè videyo k ap sikile kote moun ap pase move moman anba men bandi, de bagay inimen etsetera e ke yo menm y ap pran tout lè dispozisyon pou yo aji avèk dènyè rigè kont tout moun ki ta dèyè bagay konsa. Pas yn fwa! Se kòm kwa jwenn yon premye minis ki pa menm ayisyen. Sa pa w konsène yo, m di w sa deja. Lè n ap poze pwoblèm peyi, lè n ap di men sa k te dwe fèt ki pa fèt, men sa k pou fèt, men kòman l dwe fèt, sa se blag n ap bay. Pase mwen di w sa deja, pouvwa sa ki la gon sèl vèb li konjige, Kòman rèste o pouvwa, rèste o pouvwa. E sa ki terese yo. Pase rete o pouvwa ap ba yo plis tan. Pou yo fè kòb, plis tan pou yo jere tèt yo, plis tan pou yo jere pòch yo. Donk se vwala poukwa m di w, soti Ariel Henry nan caricom nan pou di konsa ke l ap òganize eleksyon au plus tard, le 22 31 out 2025 la li pa ka fè m sezi li pa ka etone m paske tout konpòteman avan yo tout sa w wè gouvènman te genyen kòm pozisyon avan te gen tan montre n ke yo prale vè la ap fon ti lojik. Gade, nou sòm o mwa de mas. Bon, jodi a 29, demen premye mas pa egzanp. Si te gen volonte pou te fè eleksyon, ann di gouvènman te fè objè de de kritik oubyen te gen mouvman de pwotestasyon pandan de premye mwa yo nan ane a avèk sèt kesyon de 7 fevriye 2024. Men o menm tit gouvènman li menm t ap batay. pou fè pouvwa a pa vilnerab o zye de opozan l yo pandan dat 7 fevriye a. Yo te ka ap aji sou de lòt chantye tou pou di, bann moutre ke nou vle eleksyon òganize nan peyi a pandan ane sa. Ou wè, yo plis konsantre yo sou kòman yo kapab mate mouvman pwotestasyon yo olye ke pa egzanp yo deside avanse sou ansanm de chantye yo te gentan anonse preyalableman. Donk ki vin fè ke jodi a, A mezi ke n ap avanse nan ane a, se a mezi ke li vin pratikman enposib pou pale de eleksyon, teknikman, politikman Guerrier de Sèvres. Pase politikman, tout moun toujou di l fò gon minimòm konsensis ki jwenn, pase ou pa pral fè eleksyon pou tèt ou, donk se pou lè pati politik, donk kanmenm fò gon kantite de pati ou rive ramne a kòz ou. Men teknikman nou konn tout sa k dwe fèt, fò mete CEP kanpe, fòk CEP li menm li pran de dispozisyon, fòk gen lwa elektoral, fòk genyen kalandriye etsetera, fòk gon ajennda elektoral, e yo pale de refòm konstitisyonèl ki vin parèt kòm yon nesesite paske jodi a. Ou pa ka deside fè eleksyon avèk konstitisyon k la, sinon ou pral nan jere de kriz pòs elektoral avèk sèt kesyon de tan elektoral. Le fèt ke gon ansanm de eleksyon k te dwe fèt nan yon tan byen detèmine selon konstitisyon 1987 la, yo pa fèt, e si ou al jodi a la òganize eleksyon sou lejid de konstitisyon sa, ou pral kreye de lòt kriz ankò. Donk ki vin fè, li vin parèt kòm yon nesesite jodi a nenpòt eleksyon k ap fèt, fò rewè konstitisyon. pou omwen kapab repati sou de nouvèl baz. Donk tout sa yo pa okenn fason pou yo ta fèt nan yon tan rekò. Paske nou wè kòman nèg isi aji deja. Donk deja pale de eleksyon pou ane 2024 la li te yon bagay itopik. Menm si aprè yo t ap vin di, yo ta pral vin met bemòl la, tout sa w tande yo t ap di a se si fòs la vini nan peyi a. E m pa menm bezwen retounen sou kesyon fòs la, ni mwen ni ou konnen fòs sa a n ap pale a la, li ka toujou vini, men l pa pou demen. Mwen pa tan.
Pa konn si w konprann.
Donk 2024 la, li te pratikman enposib pou n pale de eleksyon. Mentnan 2025. Donk se sèten nan 2025, an n di fòs la ta vini fen ane 2024 pou fè mizanplas, etsetera, 2025 yo kòmanse aji. Menm la ankò, li trè ipotetik. Pase nan yo gen dwa gen de lòt bagay dèyè tèt yo. Yo ka di w yo vle fè eleksyon o pli ta 31 out, men pa etone w tou si eleksyon pa fèt 31 out, yo toujou manifeste volonte pou yo rete nan peyi a, nan tèt peyi a. An out 2025, lè yo pral fè eleksyon lejislativ, ki se depite, senatè, pwobableman, epi apre sa, an novanm, yo pral fè eleksyon prezidansyèl, E si genyen dezyèm tou ki kapab fèt pwobableman an janvye epi le 7 fevriye 2026 pou Ariel li menm ta remèt peyi a ki ap vin fè ke antre 2021 e 2026 sa fè yon kenkena yon manda de 5 an pou yon nèg ki pat ale nan okenn eleksyon Pou yon nèg ki pat ale nan okenn batay, nan okenn lit ame, bon se sa n sipoze, pou yon nèg ki pat pran pouvwa par les armes e ki rive pran peyi a, ki deside di l ap fè 5 an ladan l. E l ka deside fè plis tou. Ou pa m konnen. Pou nou zot, lè deklarasyon de Ariel Henry, oubyen lè zangajman, oubyen lè pwomès de Ariel Henry, Pa rapò a òganize eleksyon le 31 out 2025 lan, se yon pwovokasyon. Pou nous autres c'est une insulte. Pou nous autres se manke dega. Nou te toujou panse ke Ariel Henry ak ekip li gen veleite rete o pouvwa le pli lontan ke posib. Pa gen deba sou sa. Pli d'une fwa m repete l nan espas la. Men m pa t janm imajine ke yon bon maten nèg yo ta pral.

Ou fè on deklarasyon konsa, ou fè on, ou pran on angajman konsa, ou f'on pwomès konsa, nan on kontèks kote peyi a ap anfonse davantaj nan on twou. Ou fè l nan on kontèks kote kriz la, l'ap deteryore. Sa pwouve ankò yn fwa a kèl nivo ke mesye yo plis atache a pouvwa ke lavi, ke sekirite sitwayen yo. San vouloir me repeter sa pwouve a kèl nivo ke nèg yo plis atache avèk privilèj pouvwa ofri yo a, Avèk tan yo ka pase sou pouvwa, ke moun k ap mouri chak jou yo, ke peyi a ki bloke, ke peyi a ki asfiksye, ke peyi a k ap mouri lantman. E m panse ke lapopilasyon dwe pran nòt, sitwayen yo dwe pran nòt. M te di sa an prive, Guerrier. M ap di l an piblik maten an. M te gentan di depi nèg yo kite Ariel Henry, Pase kap 7 fevriye a se konnya l pral moute nou nan ki nivo l sinik. M te di sa wi. M di sa a 2 zanmi an prive. M di wè si sa rive nou pa rive antann nou pou n pwovoke bagay yo pou kontrèn Doktè Ariel Henry demisyone oubyen Kite tèt peyi a Nou pral kriye san M te di sa wi E nou sou wout la la wi gègè Paske mwen pa ta gen pwoblèm pou yon nèg deside rete opouvwa ajamè non Men se kesyon wap regle. Kesyon wap fè.
Nou dakò sou sa wi Guerrier. Wi. Ki rezilta?
Ki rezilta?
Mwen pa gen pwoblèm yon nèg enterese kenbe pouvwa non. Oubyen yon nèg renmen pouvwa. Yon nèg, m pa konnen, vle marye a pouvwa, vle pran pouvwa kòm si e pouvwa manman w a, papa w. M pa gen pwoblèm sa non. Men kounye a la, kenbe pouvwa, rete o pouvwa pandan senkan, dizan, kenzan, ventan, pou kèl rezilta? Se sa k prewokipasyon m. Pa gen pi mechan pase sa non. Ou jis vle rete opouvwa swa pou satisfè ego w oubyen tou pou satisfè enterè ti koulout swa ou menm oubyen de moun k ap sipòte w. La m ap pale de nivo entènasyonal la. M renmen pran egzanp fanm a gason. Ou konnen ou pa ka fè anyen pou fi a. Ou konnen fi a chaje pwoblèm. E ou konnen ou pa renmen fi a. Men ou aksepte rete dan lavil kanmenm pou w pouri lavil Guerrier. Sa kite kribinèl dèyè wi. M pa konn si w konprann. Ou kontinye ap fè l dè pwomès a nan pli fini pou fè l fè e pwofil ba. Avèk lespwa ke ou ka fè yon bagay pou li. Epi tan ap pase, jou ap pase, sitiyasyon fi a ap vin pi mal. Wap montre l ou renmen l, poutan ou pa renmen l vre, ou gen de lòt bagay wap jere. Fi a chaje a pwoblèm, ou pa ba l posibilite pou l demele gèt li, pou l rezoud pwoblèm li. E ou menm nonplis, ou pa ka ede l rezoud li, ou pa ka rezoud li pou li. Epi le pire ou konstitye yon obstak majè pou li, fi a pa ka fè anyen anvan yon lòt nèg pale avèl ki petèt ka fè yon bagay pou li wi, ou estomake ou nève anvan yon lòt nèg ap koutize fi a ki byen renmen fi a ki ta byen renmen fè de gran sakrifis pou li wi, ou gentan krapankwa. Men se sa kap rive wi avèk rupture Ariel Henry nan peyi a. Nenpòt pwopozisyon ou wè ki fèt la ki vize a chanje dòn yo, Ariel ap kanpe anfas li wi. Epi yap vin avèk tout atifis pou yo di w konsa ke yo paka fè peyi a sa pa egzanp lè yo te di w tranzisyon paka ranplase tranzisyon an non. Poutan m ta renmen ekip la di m ki kote sa ekri yon tranzisyon ka fè 5 an. nan tèt yon peyi san l pa òganize anyen kòm eleksyon ki te prensipal misyon l oswa pou l ta rezoud lòt pwoblèm. M pa konn si w konprann. Donk fòk peyi a pran nòt wi nan ki nivo ekip sa li menm li ensousyan, nan ki nivo yo sinik, nan ki nivo yo ensansib. Fòk peyi a pran nòt. E se domaj wi, se domaj. Nou pa gen yon klas politik konsyant ki pou wè ke jodi a konpòtman Ariel Henry se dega l manke yo, se minimize l minimize yo. Nou pa gen yon klas politik konsyant. ki pou wè se le moman ou jamè pou yo ta konjige efò yo pou yo bay Ariel Henry on repons miskle. Pase pou Ariel Henry pa gen moun nan peyi a se li sèlman k moun. Pou Ariel Henry pa gen lòt sektè nan peyi a ke pouvwa. Pou Ariel Henry li gon grenn moun li dwe rann kont, li gon grenn moun li respekte ki rele la kominote entènasyonal patikilyèman Lèzetazini. Li pa gen okenn respè ni pou le peyi d'une fason jeneral, li pa gen okenn respè pou chak sitwayen yo, li pa gen okenn respè pou okenn sektè nan peyi a. Dayè se yn premye minis ki enpopilè su tout lalin. M pap menm pale de kot de popilarite ki bese, puiske l pat janm genyen. Li enpopilè su tout lalin. Kèlkeswa mikwo twotwa ou ta deside fè maten an, kèlkeswa sektè w ta dwe, ou ta deside kesyone maten an pou di yo sa yo panse de Ariel Henry, Yap di w Ariel Henry son iritan kareman. Yap di w Ariel Henry son vagnè. Yap di w Ariel Henry son nèg ki pa bay peyi regle anyen pou li. Yap di w Ariel Henry son usurpateur. Yap di w Ariel Henry dis li dat. Donk on nèg konsa ki nan tèt peyi a. Ou ta ka di, si l ta vle ede. Menm si ou ta asimile konpòtman l avèk diktati, mwen ta di s on diktati eklere, li ta tou pwofite bay peyi yon kout men nan ede l jere kèk pwoblèm pou de bon. Men, li wè tèt li, li wè moun ki avè l yo, ki ap di l yes sir, wi chèf, epi li wè lakominote entènasyonal. Tu as d'ajouter quelque chose wi Adjani. Mph menm kesyon map poze Djony e jan sitiyasyon an enpe konplike la anpil jèn fi kou jèn gason ap kesyone pou konnen eske peyi dayiti son peyi ke ou kapab rete e sitou lè ou wè ke lavi moun ap banalize nan peyi donk son peyi ke ou ta kesyone mwen menm map map swiv ou avèk anpil enterè e map mtap tande tou kòman plizyè lòt moun pale tou konsènan sa map gade poum wè moun kap kite zòn yo e chak jou Bondye mete e timoun kap twomatize fanm yap vyole gason tou yo kontinye ap fè mechanste moun ki paka travèse okenn zòn pou ale nan lòt zòn san ke ou pa di ke wap riske pase kanmèm moun paka manje sitiyasyon ap konplike nan mitan yo chak jou epi PM Ariel Henry pa okouran se sa ke map kesyone. E menm si l ta okouran, se pa priyorite l. M te di w sa dèl depa wi. Priyorite pouvwa sa, priyorite gouvèneman sa, priyorite ekip sa, se gade kòman yo ka pase plis tan sou pouvwa, oubyen kòman yo ka fè pase le tan pou yo rete o pouvwa le pli lontan ke posib. Se sa k priyorite yo wi. Kèlkeswa sa w wè yo genyen kòm diskou piblik. Li rezime a sa w wè m di w la. E pa gen moun ki ka fè m kwè lekontrè non mama. Menm 31 out 2025 ou tande Ariel di w vle òganize eleksyon an. S on swè wi.
Sa vle di li kondisyone a de bagay wi. Sa vle di ki sa? Si sa yo poze kòm kondisyon yo pa respekte, donk 2026 nap pale a la gen dwa se yon blag wi. Ya. Li ka plis tan tou. A M vle la Repiblik note sa. Pa egzanp nan atik Miami Herald la, e Philip Davis, le premye minis de Bahamas, Li di klèman ke pou atenn objektif Ariel Henry a, dabò dwe gen yon komisyon ke y ap konstitye o nivo de caricom ki ap soutni par Lèzetazini, Lènasyonzini e l'OEA pou yo vin ann Ayiti pou yo fè yon evalyasyon pou wè si yo kapab planifye seri eleksyon sa yo. Donk se aprè rapò Komite sa oubyen ekip sa yo pral konnen èske eleksyon ap posib nan dat Ariel Henry vle òganize l la. Èske kondisyon yo reyini?
Reyini.
M vle larepiblik note sa. Donk pa etone w ke. Bon jan nèg yo vin la epi yo pwovoke bagay yo epi ou tande komisyon an fè yon rapò la ki di a jan bagay yo ye la sanble bagay la ap pran plis tan ke previ gèlè e an 2026 nap fè eleksyon an pito sa pap deranje ni Ariel ni ekip li non yo konfòtab monchè
yo konfòtab monchè.
Banm di w yon bagay, Adjanoximab St-Fleur, e m byen kontan w gentan rive la paske se li ki ta pral fè konklizyon an. Banm di w yon bagay. Jodi a la ann eseye mete pye n atè. N ap pale de politik pur. Aprè Ariel Henry fin pase kap 7 fevriye 2024 la, m te toujou di ke yo poko ka kriye viktwa. Pouvwa yo toujou rete frajilize. Men mentnan, ann poze tèt nou kesyon sa, Ki sa ki ka kanpe Ariel Henry sou kous li? Jan misye ap avanse la a, ni nan pawòl li, ni nan aksyon l, ni nan konpòteman l, ki sa k ka mete dlo nan diven l, ki ka frennen l? Ann eseye reyalis. La n ap pale de politik. Li pa yon sekrè pou pèsonn. Ekip ki la benefisye don soutyen san parèy de la kominote entènasyonal, patikilyèman Lèzetazini Damerik. Nou dakò sou sa, e pa vre? Trè klè. Premye ka d'figi ki ka fè omwen peyi a li debarase l de Ariel, se si kominote entènasyonal la, Guerrier, li ta ensatisfè de pèfòmans misye, li ta rive yon moman kote l jije, ke misye ak ekip li inefikas epi yo ta lage l, yo kite l al kase dan l epi yo menm yo pran lòt dispozisyon, yo vini yon lòt moun ki pwobableman kapab aplike ajenda yo pi byen. Sa se premye ka de figi a. Dezyèm ka de figi a, se si ta genyen yon mouvman spontane anndan peyi a. Se pa revolisyon bò katedral nèg ap vin pale nan radyo, fè makak, ou konprann, anonse la koulè, mobilize tout moun, ou konprann, kreye sispens, fè yon ti malere ap mouri pou granmesi, epi aprè 2 semèn, tout bagay reprann, ou konprann, fè lekòl fèmen pandan 2 mwa, pandan tout antrepriz piblik yo ap fonksyone. Se pa de sa n ap pale. N ap pale don mouvman digne de ce nom kote moun pa vin fè jèbèdè nan radyo ap radote, ekskize m ekspresyon an, epi leve w bon maten, blow! Gon mouvman spontane ki inisye anndan peyi a e ki kapab pwovoke bagay yo, fè la kominote entènasyonal chanje de pozisyon, pwiske se Washington an patikilye kap sipòte Ariel. Epi lè sa yo mete yo devan yon fèt akonpli e lè sa yo pap gen lòt chwa. Twazyèm kad figi Guerrier Dieuseul, se sa anpil moun ap pwone depi lontan, sa yo rele eklatman sosyal la. E a se moman la, se pèp la ki ap pran desten l an men. Se pèp la k apral deside, jan sa petèt fèt nan yon pakèt lòt peyi, notamman ann Afrik, kote gen de gouvèneman ki rete la, k ap frape, k ap frape, k ap frape, k ap frape, ki ap fè tout sa w konnen yo ki lye a kesyon movèz gouvènans k ap mennen peyi nan kawo, epi yon bon maten w tande pèp la revòlte. E lè pèp la revòlte, m p ap ba w manti, ap gen de domaj, ap gen de viktim, kolateral ou pa. Men si se yon lidè politik oubyen de lidè politik, si se yon opozisyon politik ki konstitye de mesye sa yo oubyen mesye dam sa yo ki di yo fas Ariel la la, ou pral mize sou yo pou deranje Ariel Guerrier? Fè m konfyans, retire twa kat figi w sa yo. Ariel la pou nenpòt 2030 2050.
Gwo oditè vre wap fè sa. E konnya wi Ariel pral wa l pral anpere l pral tout bagay nan peyi a. Wi men se sa fèm te diw talè a Johnny se paske popilasyon an nan dòmi toujou donk gon moun ki ekrim Johnny li di poum diw konsa se de fason premye minis Ariel Henry kapab fè eleksyon nan peyi a se swa sou Facebook oubyen sou WhatsApp. Non lap pale de bon eleksyon bon eleksyon map diw yon bagay ki senp. Eleksyon nèg yo bezwen fè a daprè ou, ou panse se pou fè pèp la eksprime l tout bon vre? Pou mete moun pa yo kontinye gen pouvwa. Depi w tande yon eleksyon ki Lèzetazini li gen OEA ladan l. Ou konprann sa m di w la? Yo deja gen moun yo monchè yo vle pou soti nan eleksyon yo monchè. Y ap òganize yon eleksyon a la dimansyon de atant yo, de egzijans yo, de dezirerata yo. Se sa wi. Kot Ayiti nan tou sa?
A bon!
Kesyon sa m ta ka poze w li tou. M ta ka poze Guerrier k pi gran. E menm si se de lipokrizi oubyen de la diplomasi, nan atik Miami Herald la, ou wè. Philippe Davis oubyen Ali Irfan, m pa konn si se yonn ou lòt, yo di konsa ke fòk aktè yo sispann mete devan sa yo bezwen, men plito pou yo mete devan sa Ayiti bezwen. Yo di yon bagay konsa bay jounalis la. Se pou ka reponn a kesyon yo. Donk yo fon konsta. Se yo ki chita avèk aktè yo. Yo fon konsta. Se kisa konsta ye se ke aktè an plas yo oubyen aktè an fas yo oubyen pwotagonis yo rele yo jan ou vle a oken moman nan pou ou pale yo pa fè dayiti yon priyorite se sa nèg yo di e pa pou san rezon ki fè yo pale de konsesyon nesesè. On ne peut pas obtenir tout ce qu'on veut e nèg yo k di sa yo, yo konn sa yap pale a dayè pandan plè près de 5 fwa yo vin la yo chita pale avèk de nèg ki te siyen des accords etc pou te mande yo jwenn on accord entre yo pou kapab bay peyi a on lòt oryantasyon e du kou inisye on processus politik on processus demokratik nan peyi a. Antouka mwen menm mwen vle peyi a pran nòt de nouvèl pwomès sa Ariel fè a. Se vre sa pa etone m men menm la ankò m panse Ariel vle fè plis tan toujou. Ke 2025 lan. Ke 2025.
Yon moun ka toujou di sa map di la, m panse l vle fè plis. E sa fè sa w di a tou Johnny montre m ke tout mouvman oubyen soulèvman ki te genyen pandan 7 fevriye a, sa pwouve yon lòt fwa ke se te yon fason pou pèmèt Premye Minis Ariel Henry chita pi byen. A monchè.
Pral di yon bagay la k pral fè mesye dam yo nan opozisyon an mal. M te di pa gen nèg vrèman ki nan opozisyon a Ariel. Ou ka jwenn plizoumwen de nèg ki relativman onèt men ki pa genyen mwayen politik yo. M gen de mèsenè k ap pran woulib sou pretèks ke yo vle voye Ariel ale, ki vle fè kòb. Nou gen de nèg tou ki vle kreye lidèchip yo. Nou gen de nèg tou k ap jere eleksyon yo. Men m ba w garanti si demen maten Ariel t pral nan eleksyon, depi yo wè Ariel ap fè eleksyon kanmenm yo prale. Yo obsede. Menm si kondisyon yo pa reyini. Bon, y ap fè yon fason pou yo fè kondisyon yo reyini. Y ap fè yon fason pou yo fè kondisyon yo reyini. Alò, ou panse si mesye yo vle fè eleksyon demen maten la yo p ap fè l? Wi ou non? Si blan ansanm avèk Doktè Ariel Henry vle fè eleksyon tout bon vre nan peyi a, yo p ap fè l? Konya mande m kòman? Yo konn tout moun pou yo rele ok. Yo konn tout moun pou yo rele Guerrier e yo konn kòman tou pou fè gang yo fè zam yo bèbè monchè. M sonje m te di sa resaman. M gen yon sous pwòch gang yo ki di yo menm y ap ranfòse yo davantaj pou lè fòs la vini pou yo ka negosye avè yo. Sa vle di pou yo rete kòm yon fòs kisa? Yon fòs politik ki pral tounen yo menm? M pa konnen Guerrier.
Ou sonje m te di nou lendi dènye, Ariel ap tann fòs la, peyi a ap tann fòs la, menm gang yo ap tann fòs la, nou panse se blag m tap fè?
Yo pral konstitye tèt yo an fòs. An fòs pou negosye avè yo, paske yo konnen nèg yo pap vin batay avè yo vre. Enben y ap negosye avè yo, y ap fè yo fè zam yo bèbè pandan yon tan. Y ap òganize eleksyon yo a moun ki vle. Y ap met prezidan pa yo. W ap gen yon ti kalm pandan tan pral gen eleksyon, epi apre sa lè fòs la ale, nou pral nan kriz pi rèd. Ou pral wè yon lòt gwoup ki vin anfas ak ap rele aba. Humm! Pwoblèm wi. Se pa mwen menm non ki envante yo. Ann gade sik la kòman l ap tounen pou nou wè. Ann gade tandans lan. M pa konn si w konprann. Alò. E se domaj pou le peyi. Pou reprann a Dyani, ou wè Ayiti dan tou sa. Se domaj. Ou konprann? Se domaj. Li poko kriye non Adjani. Ok nan se sitiyasyon konplike.
Adjani li poko kriye non papa. Sitiyasyon paske m konnen nan tout peyi ki gen dirijan donk lè gon pwoblèm ki poze dirijan yo la pou satisfè sitwayen yo dirijan an la pou byen dirije yon site. But e Haiti mpa remake anyen gen kenn volonte swa politik pou pou jere sa e mwen map kesyone ki avni jèn yo nou peyi konsa ki avni nou menm ki di ke nou se nou se ayisyen or se on ayisyen ankò kap gouvène nou ankò. Merci Mesye Volcy, talè a m te pale de Guyane, se Guyana. Merci Mesye Volcy. Gon zanmi ki di m, lè sitwayen an te di phtk la pou 25 an, li te pran l pou blag, genlè e pou tout bon.
Sèl moun ki bwè ki pou kwè Ariel prale 7 fevriye 2025. Preparasyon eleksyon pa fèt nan 3 ou 4 mwa. Pa anmède l ap vini ak yon diskriminasyon, se nan anmède PM nan. Well pandan moun nan pale de pa anmède m nan Guerrier et Adjani m pa konnen non si m te di sa deja nan espas la men m di sa an prive avèk 2 zanmi m te di wè nap minimize pa anmède l nou wè nap ri misye lè lap pale men gen anpil bagay misye vin repete e tande l tande yo wi oubyen yo planifye non monchè yo voye l kòmsi andan griyen nou menm nou pa pran l oserye men andan griyen an tou lap di nou 2 bagay wi misye pale de 2025 an deja. Misye pale de 2025 la deja Guerrier. Efektivman sa pa etone m eleksyon ka kòmanse fèt ou tann ton deblozay pete eleksyon pa bon y ap refè eleksyon yo pral pran tan pou remonte yon lòt konsèy tan pase etc. Se Ayiti kanmenm ou konprann. Bon tande yon zanmi. Bonjou frè pa m 2026 Ariel pap remèt pouvwa li pral pase l bay mèt André Michel. Blan vann Ariel peyi a. E pa blan ki vann Ariel peyi a. Li pi fasil pou se Ariel peyi a. Pou se Ariel Henry ki vann blan peyi a. Ou konprann?
Men kote ayisyen yo Johnny?
Yap tann email.
Yo lage pye yo. Yap tann email.
Kote swadizan dirijan oubyen opozisyon yo? Moun ki nan opozisyon yo? Yo la wi. Genyen kap tann job. Genyen kap tann revolisyon. E nou menm? Nap mache a sèkèy nou anba bra nou nap tann lanmò nou.